Nap di bonjou, bonswa avèk ou menm ki toujou la pou gade nou. Nou te jwenn se Wiz Mayday li menm ki te vin kote James ki tap di li, enben li felisite l paske enben li ba l yon ti tan e li te tou vini pou l mande l anpil padon paske nou konnen enben medam yo yo fè anpil maledve ansanm avèk frè James e Wiz Mayday li menm a chak fwa li vin kote frè a, frè a toujou ba l yon ti tan pou l pale ansanm avèk li. Nou remake tou Wiz Mayday li menm se yon moun ki parèt trè saj e trè onèt. Enben se youn nan rezon ki fè frè James li menm toujou ba li yon opòtinite pou l pale ansanm avè li. Byenke Jonica li menm se sè li, men 2 moun sa yo n ap wè yo diferan, ke yo pa menm jan e yo pa gen menm mantalite. Enben se rezon sa a ki fè frè a toujou konsa ansanm avèk.

kapab fè wout la ansanm avèk nou ok mèsi nou pral antre tchaww. Ebyen nou te jwenn Landa li menm ebyen ki tale ka bòkò depi li te parèt la tout moun te wè se flitèt lap flite yon Florida parfum d'amour ebyen sou frè James la ebyen frè James te di kòman sa tout konbatan leve kanpe ebyen konsa yo tap priye yo ta pral di kòman se pou ou Mirlanda m paka konprann Ebyen se konsa tout moun ta pral sezi pou yo wè Landa li menm ki vini ebyen frè a ki tap di san zefè anyen pa ka rive li. Ebyen lòt kote lè yo ta pral gade pou yo wè èske yo kapab lonje men sou Landa pou yo ta priye pou li ebyen Landa li menm tèlman sezi li pèdi pawòl sa vle di Lanik antre floup ebyen lè bagay la konplike pou li l oblije sòti deyò li pat rete ebyen se lari ke li menm li te pran. A la de Salmanaza ebyen. Sa a pèdi. Nou ta pral jwenn Evens si menm ki nan telefòn ki ap pale avèk yon zanmi, enben se konsa Preswa li menm ta pral pase, enben Preswa li menm kite wout li l kanpe pou l ap gade Evens k ap pale. Enben nou ta vin gade pou nou wè nan sistèm ke mesye dam sa yo ye an, sa vle di se yon sistèm ki tripotay, ki zenyèz anpil. Si nèg la li nan wout li, li ap pale nan telefòn, enben kounye a ou menm w ap pase, ou vin kanpe devan e li apwoche pou li tande kisa yo pral di. Ebyen, kisa ki pral pase? Lè w anndan bagay sa, sa vle di se youn siveye sou lòt, sa vle di depi se akolik, men genyen ki sou moun depase. E Vensi menm ki ta pral apwoche ki voye moun nan ale pou l ta di talè, m pa konprann ou, kòman ou ap pase nan wout ou e ou vin tande kisa m ap di nan telefòn, sa s on jès de sanwont oubyen sa s on jès de soumoun ke l ye. Ebyen li ta pral di kòman de soumoun sa, sa vle di se konnen ou pa konnen, ebyen ou pa ka kounya la depi lè papa m fin ba w misyon pou fè a wap mache rakonte moun kisa yo ba w fè ou konprann, ebyen kounya li menm tou li ta pral pale pou l te di konsa ke nan ki kondisyon nan kisa m ye ansanm avèk ou pou avan yo ba w manchèt pou al touye kouzon w lan ki se James epi se mwen menm ou fè kout manchèt devan dèyè ansanm avèk mwen kisa mwen menm mwen gen avè w m ta renmen ou rakonte m. Ebyen e Vency menm ki pat janm konprann sa misye ap di a ki di talè mwen menm ki tap tire manchèt devan dèyè mwen menm ou pa konn sa wap di men sa vle di nou konnen ke lè e Vency ap fè sa yo se pa pwòp li menm kap fèl paske son espri ebyen ki antre sou misye menm jan lè Steeve te vin souke mouchwa a nou wè misye pran manchèt la el fè anpil kout manchèt dèyè Preswa vrèman sa vle di si Preswa li menm pat gen bagay sou li ougan oubyen anperè a pat la men misye tap aji manchèt sou li. Epi kounye a l ta pral di ann kite koze sa, nou deja fre deja, nou p ap kapab. Afè bagay gita sa a mwen wè w ap mete nan do w la a, sa vle di fè pòz ou se kretyen, bagay legliz, sa a pa pou ou ankò. Sa vle di lòt semèn nan mwen menm se Badjikan m ap kòmanse rele w paske nou nan menm atelye se la n ap evolye, sa vle di ou ta sipoze fè w abiman menm jan ou wè ke mwen menm m ap fè a. Paske ale legliz la se te yon misyon pou kapab rale enpe moun anndan pou mete deyò. Men jan m wè a la, ou poko janm kapab prè pou fè misyon sa, se pa yon misyon ki parèt fasil pou ou. Men jan m wè a la, ou sipoze al bay fè yon abiman pou ou jan w wè m fè abiman an. Ou konprann? Epi l ta pral di ke anben genyen yon seremoni ki gen pou fèt. Ou konn, nèg sa yo l te di w li pa rete paske se nan wout li ke l ye. Evens sa pral mandel konbyen moun li tiye malerezman li lage chat. Ebyen nou ta pral jwenn se medam yo ki ale lakay ougan ebyen ki pou al mande kòb travay ki yo te fè a ki pase an ven nou te konnen landa li menm ki te vini lakay ougan se Edlin ki te mennenl ebyen yo te fon travay kote ke yal di bagay sou evens men anyen pa mache. Sa vle di, yo remake, selon Landa, li remake ke travay la pa bon, e se si li pa bon vre, men kiyès ki soti, ki gate travay la plis? Anben, se mesye yo bay pou Preswa a ki tèlman sou moun, paske lè li wè moun yo ap pale, e Anperè a li menm ki te di ke lè l ap fè jan de travay sa yo, pa pale avè l di, pale avè l yon ti jan saj, dousman, enben konsa ke lè l te jwenn avè l, li te kòmanse pale avè l nòmalman, moun yo te. Kòmanse ap kominike. Ebyen se konsa apre swa li menm te parèt, ebyen li te di wi, ebyen sa vle di travay papa m nan li bon e travay la li mache. Gade kounya ou genyen nèg ou nan deplwaman. Sa vle di osito ke James li menm te tande ke Landa li menm se lakay ougan ke l t ale, ebyen pou l kapab mare James, ebyen lè sa a James di an Landa se konsa ke ou detwi lavi ou ale kay ougan kounya kote w al foure tèt ou a ou pèdi. Ebyen kounya la sa vle di James li menm gentan okouran de tout sa ki tap pase yo. Men sa vini pa yon bagay de soumoun. Si tout fwa Preswa li menm pat yon moun ki te soumoun li patal antre nan bagay sa, sa vle di James li menm yon bagay te ka toujou rive li men li patap okouran de sa. pasi a. Men pou Byentou se paske misye li menm li sou moun anpil. E deja lè ke ou se badjikan yon kote, enben ou gen ap fè yon travay ke ou menm wap mache fè dyòlè nan lari, sa vin bay tou anpil lòt moun, anpil lòt kliyan pa fè kote a konfyans. Paske si yo al fè yon bagay an kachèt, enben ou menm kounya ou vini wap mete bagay la nan lari. Menm jan, gade kote Evensy menm te gen yon bagay li pat menm byen konprann li menm, enben te di wi, Fè kout manchèt dèyèm ebyen yo baw manchèt pou kal touye James e nou konnen nan vrè sans nan vrè vi an ke Evens li menm patap janm dakò yon bagay konsa se paske yo te zonbifyel ki fèl ta asepte pran manchèt la ebyen se konsa anben Steeve li menm te dedouble sou misye pou di kòman fè pou map fè yon travay e ou menm wap mache vantel nan lari konsa sa vle di ou rann travay la li enposib. Ebyen e te li menm ki te di ou sipoze bay misye yon pinisyon, misye pa sanble yon badjikan, paske si tout fwa yap fè yon travay misye gentan ap soufle pawòl la nan lari, sa vle di misye rann ke travay la pa mache. Landa di menm bagay la, Landa di wi e sak fè m te gentan di w ke travay sa pap mache, paske misye te menm te gentan al fè sou moun, chak kote li wè moun se lè sa l gen foli al rele. Ebyen, preswa ou menm la ki pap jwe wòl ou byen ditou, sa a rele gate travay. Men, si tout fwa, yon bagay fèt, wap di ke, wal di Evens, wi, fi a se zanmi ou, se fanmi ou ke li ye, e pandan se tan, dam nan fèk vini, li pat menm ko konnen moun nan zòn nan. Ebyen, se gras a Ethelene ki fè lal antre nan bagay sa yo. Ebyen, lè dam nan wè ke moun yo tap pale, fè diskisyon, li te vini poul tale. Ebyen ougan te di ebyen ale si w kapab paske lè li wè ke yo pap ba l kòb la li te fè santi ke nou mèt manje kòb la anben mwen prale ebyen se konsa li te oblije retounen e dim li menm ki di sa se bagay sou moun ki preswa ap pale preswa li menm ki montre li pi dan devan wada di se li menm ki ougan an Edlin di ou pa yon bon badikan se yon prensip pou yo ba ou si yo pa ba w prensip sa vle di wap gate travay moun pi plis. Ebyen, se konsa bagay la li menm li t ap dewoule. Nou te pa jwenn Jack Alfonso li menm ki te jwenn avèk Evens, ebyen se konsa Evens te ba li yon gita ebyen pou l te kapab remèt a frè Watson. Ebyen lè Alfonso li menm kontre ansanm avèk Watson pou l ta di Watson, bon gita a ke Evens di men ban m ba ou. Ebyen lè yo te remèt li gita a li te di o sa k pase Alfonso gita a kòmsi mwen wè li lou. Ebyen Alfonso te di konsa, Frè a te di m konsa, bagay gita a m te wè ki lou a, se bagay mizisyen an mizisyen, m pa konn anyen nan mizik, se konsa m te wè l tou. Ebyen ban m tou, ban m tou yon pawòl, frè Watson. Pou jan ke m te wè w o kòmansman, m te wè w te tou trè saj, trè, trè souple, ti bagay sa yo. Men, m ap gade pou m wè konpòteman w, m te santi ke kote w soti legliz la, ou se yon moun ki gen prensip, ki saj e ki bay anpil. Men pou m gade mwen jounen jodi a, ou konnen ki sa ki pase antre Evens, James, kòman bagay sa ye sistèm bagay Kelly an. Enben kounye a jounen jodi a, pou m tande Kelly se zanmi w ke l ye, sa vle di nan prete gita, gita w dòmi lakay li, bagay sa yo. Sa vle di. M panse ke ou menm ou se moun legliz pou janm fè w konfyans janm t kwè nan ou sa e pandan se tan ou menm ou konnen Evens si menm li pa moun legliz ou konnen kisa Evens ap regle bagay sa yo malgre yo pale w de Evens ou wè kòman tout bagay yo ap dewoule la a sa vle di m pa rete kwè kilè w te gentan parèt ou gentan antre nan kòlèt Evens konsa sa vle di m rete kwè si tout fwa ou ta gen yon pwoblèm la a eske pastè li menm ap gentan konnen ou nan tout bagay sa yo. Sa vle di ou menm an swa ou konnen Evjen Timen pa moun legliz. Li ta pral di frè Alfonso ban m di w sa vle di mwen konsyan de sa w di an e plizyè fwa li te fè m òf pou m te zanmi l men m pa ta rive zanmi li men kòm li te di m li repanti li mache legliz li chanje tout bagay sa yo se sa k fè mwen asepte zanmi l ebyen Alfonso di mwen pa gen pwoblèm ansanm avè w sof ke atansyon si yon bagay rive w konn kiyès pou w rele Mwen te pran egzanp de Sayil, bagay sa yo, men domaj, enben m panse Watson pa yon moun ki tèt di, li sipoze pran nòt de sa y ap di l la. Ebyen nou ta pral jwenn Watson li menm ki nan telefòn, ki ap pale nan telefòn avèk yon moun, ebyen se konsa, enben ta pral genyen Evens li menm ki te nan wout lan, ki ta pral pase. Evens li menm ki ta pral jwenn ansanm avèk Watson, enben depi nan wout pou l ta di men zanmi m, men zanmi m kòman sa ye, enben zanmi an li menm ki se Watson te stope misye, Ben poul te kapab voye apel la lite di moun nan lap al avel tale. Misye te di sak pase zanmim wap fem wont gitaris a gitaris koman sa ye wap fem wont konsa met la. Ebyen Watson Met ki ta pral pran pawol pou Watson te pral mande misye ebyen banm di yon pawol e sa ou fe nan gita chen nan kou mete a a ki enterè ki entansyon ou fel. Met la pral di misye tout sa wap maniganse yo ki menmenm tou mwen eseye konprann ou. Sa vle di, ti sa w konnen w pral fè a la, li pap pase. Men nèg sa yo menm nou konnen ki konmisyon ansanm avèk yon chèn, depi ou pran ou pran chèn sa, ou mete l nan kou w, sa vle di espri a ap antre sou ou, sa vle di ou menm tou ou pral olye de konbatan pou Kris, w ap konbatan pou dyab. Anben se konsa Watson li menm te arive dekouvri misye san bri san kont. Ebyen Watson li menm ki pale trè di ansanm avèk misye ki di misye pa janm fè m bagay konsa ankò, m konprann ou. E m panse se dènye fwa mwen menm m ap gen pou m pale ansanm avèk ou, paske ou pa ka pran yon chèn pou w mete l. E mesye a li menm li tèlman plede, li gen tan montre ke sa Watson ap di a se pa verite, li inosan. Mesye Edoualdo li menm ki te kanpe ansanm avèk tout desizyon ke James li menm toujou ap pran yo e toujou la pou ba l konsèy tou. E konsènan dènye konsèy ke James li menm li te pran, se te kanpe gwoup la pou l pran yon poz, Sa vle di poz la mwen menm pou kont pa m mwen te wè li pa yon bon poz paske lè ou menm ou deja an afè ansanm avèk yon ekip e espri ki nan yon zòn yon ekip lènmi envizib oubyen vizib men kou nan lè ou gen yon gwoup k ap eseye konbat yo men kou nan lè ou menm ou arive kanpe gwoup sa sa vle di ou wè ke ki kantite benefis ke lòt gwoup sa li menm li kapab genyen sou e premye moun ki te reyaji m panse se te Alfonso Alfonso ki te di Imedyatman nou kanpe gwoup sa a se moutre nou moutre feblès lakay nou e kote ke nou bay lòt la pouvwa sou nou anben Alfonso li menm ki te deja moutre ke li pat dakò avèk desizyon ke yo te pran pou yo te kanpe kon baton pou Kris pandan kèk semèn oubyen kèk tan byen ke gwoup lan pa kraze men kounya ènmi an li menm ka toujou chwazi anvayi yo nan zòn lan enben konsènan de enben Tan poz lan. Pase m pase sou nan batay ou byen sou ap moute yon mòn ou pa ka ebyen nan pran poz. Imedyatman wap pran poz sa vle di ou bay chans pou lòt advèsè a li menm pran pye sou ou ou byen pou l ta li menm double ou si tout fwa ebyen ou menm ou vle afebli. Sa vle di travay Bondye pa gen afè de kanpe jodi pou kontinye demen se yon jwèt long play ke l ye se lage cha toutotan w kapab. Enben konsa pou misyon an kapab li menm akonpli. Sa vle di frè a li menm li dakò kounye a pou li fè jèn, enben li menm e li tap tou mande pou pastè a men pale medam yo pou yo retounen nan gwoup la, enben menm lè pa nan konbatan pou Kris, yo sipoze pèsevere plis, kontinye ale legliz. Sa vle di, pou yo kapab ranfòse kapasite yo anndan levanjil, se sa li menm ke li al mande anben frè Edoualdo, anben li menm ki di ke la fwal vin ajoute plis se pa rapò ansanm avèk gwoup la, anben o kòmansman li pat janm konsa vre, men pa rapò de gwoup la li santi li vin ogmante kapasite l vin agrandi anndan levanjil, sa vle di ou menm si ou pa fè bon levanjil sa se ou menm ki. Konnen etan avèk konsekans, sitou lè lènmi yo ap atake w, depi yo jwenn ou fèb, sa vle di y ap mal itilize w e y ap pran w pi fasil, y ap gen pye sou ou. Vye mesye a li menm ki te di ke li prè pou l remèt Bondye lavi li, pou l sèvi Bondye a tout li menm, a tout nanm li jiskaske li mouri, li pa genyen pou l fè lòt chwa ankò paske anndan kote li ye a li santi li vrèman aseptab e li parèt. pi bon ke jan tap mennen avan paske yon moun ki genyen anpil lajan nou tou wè moun sa yo pa moun yo premye legliz men lè yo jwenn yon moun yo tou pwofite pou yo bay god la anpil kredi li ta sipoze fè yon jèn enben apre jèn nan pou li menm pou l kapab enben ofri Bondye jèn sa pase tout tan nan lapriyè enben pou l mande padon e pou tout sa ki rive yo. Wi gade koman landa li menm annik vini la landa vle fèl pèdi repitasyon l ap pale nan tout lari dil pèdil se li menm ki pran vijinite l fin drivel aprè sa poul lagel men landa li menm ki pa tande pèsòn moun li kite zanmi trennen li menm e kounya menm li gentan al siyen lakay djab sa vle di bagay la li menm li vrèman konplike pou landa e. Epi nou ta pral jwenn Landa ansanm avèk Evens ki rankontre, Evens menm ki ta pral pale Landa paske nou konnen Evens menm ki anndan bagay sa avan Landa li konn tout prensip yo, li konn kòman bagay yo ap dewoule. Ebyen li te vrèman sezi paske li te wè Landa li menm lakay ou Anperè Estiv. Ebyen li ta pral mande Landa nan ki sitiyasyon ke ou ye e sa ki mennen ou anndan kote m te wè w la. Men Landa te di m pa gen twòp esplikasyon pou m ba ou paske sa w ap regle a se li menm m ap regle tou. Ebyen Evens li menm ki te twouve nan sitiyasyon ke li a li pap menm jan avèk Landa, ebyen Landa te di konsa ke ebyen ou menm tou fò kapab rakonte m kisa w al fè anndan an. Ou pa kouzin mwen sa vle di m pa dwe w sa w pa sè m. Men kòm ou te gen yon relasyon ansanm avèk kouzen m sa vle di m ka toujou yo mete w alèz. E deja, mwen konnen ou fèk vini bò isi a, ou pa konn kiyès ki Anperè Steve, kote ou ale a ou pa konnen li. Sa vle di kote ou ale a son kote depi ou ale menm pou blag, afè sòti a, y ap tou mete w nan pami moun ki lis anndan yo. Mwen di konsa, li menm tou li ta pral di, sa vle di se konsa ke li ta pral di, ou wè ke li sa ki te touye, anben, ki ta pral bat pou l touye kouzen m ki te fè kadejak sou bwa a, men se konsa fyèl li pete nan misyon l te gen pou l touye James an. Ebyen, li di, an, ok, sa a se manchèt ki nan men w lan, se li menm yo ba ou pou w al koupe tèt James. Li te di, non, se pa James pa w la ke w panse a, li ta pral rale yon foto pou l montre a tout non, men pou l te pwouve ke se pa James sa a. Men, poutan se te menm James lan ke yo ba li pou l touye. Anben li ta pral esplike Landa kòman l fè antre, se yon chèn ke yo ba li, l antre san konsantman. Se pat volonte l pou l t antre la, men malerezman l ap goumen pou l sòti, li pa ka sòti. E tout jan l arive fè la pou l met tèt li deyò, li pa kapab. Men li ta fè konnen ke Landa li menm kote l antre a, li pa konnen nan kisa l antre la. Landa te fè konnen apa li menm l antre, li sòti. Men Evens te di, anben ok, bravo manman, depi w ka antre ou sòti, Mesye sa ki rele Steve sa se konn ou pa konn koman misye li menm li fè malfèktè tankou rat. Depi ou antre ou pap ka sòti. Mwen menm ki mwen menm mwen antre sa vle di m pa ka sòti. Wap di ke se James kouzen m map touye sa vle di le san apèl le san m pap janm gen kouraj pou m ta touye pwòp kouzen m. Ebyen sa vle di mwen menm se yon lòt misyon mwen genyen se pa James pam nan se yon lòt James. Li di, Si mwen ou menm, mwen te retire m kote m ye a. Paske, sinon pa menm gen moun bò isi a, dèyè ti dam ke m te ou anndan, asireman gen lè se li menm ki trennen ou lage ou anndan. Ebyen li te di, Ban m di ou yon pawòl, kòm ou di ke ou santi ou twò bagay, ebyen m ap di ou sa. Wè, m ap, ke m mande Bondye, oubyen ke Bondye tande sa m ap di a. Wè, kote ou antre a, kote ou antre a ou p ap janm ka sòti. Sa vle di, konnen ou pa konnen nan ki sitiyasyon ke ou menm ou antre la, Bòkò sa depi w antre anyen li menm pap kapab. Sa vle di ou menm tou jan wap di ou santi w konfòtab la asireman Evens se menm gentan santi ke relasyon an fèk kraze ebyen se maji ke Landa li menm al fè pou kouzen l. Men li tèlman konnen ke kote ebyen demwazèl la antre a se pa yon bagay ki fasil pou l sòti li te di ebyen ou pap ka sòti madan se konnen ou pa konnen. Mwen menm mwen fè tout efòm, tout sa ke m konnen pou m ta sòti m pa ka sòti. Sa vle di misye li menm depi w antre an la li tou ba w misyon pou w fè, li tou angaje w. Sa vle di anben ou menm tou ou p ap ka sòti. Li di konsa, si se James pa m nan ou pral touye e m garanti w ke mwen menm m ap touye w. Ou konprann? Si se James pam nan ou pral touye a sa vle di mwen menm tou map touye w Mesye la li ta pral montre li te di men James yo voye bon mwen a tout foto a tout non l m di w se pa James w la m gon misyon pou m touye w James se pa James pa nou an Mesye la demwazèl la li menm ta pral gen yon ti lòt solisyon lakay li ke li ta pral wè ke se pa James pa l la ke li ta pral touye vrèman ebyen poutan se te se yon blòf se pat janm yon lòt James vre se toujou menm James pwòp kouzen l lan. ke l gen misyon pou li touye. Sa vle di, li pa t vle avwe verite a. Men, li menm tou, imedyatman li wè li anndan kay ougan an, li gentan met nan tèt li, se yon misyon li genyen tou, pou l vin fè yon bagay. E Steve la li menm pa mete misyon nan men l. Li di, m ta swete ke James pa gen yon tèt fè mal. E si James gen yon tèt fè mal, e m garanti w ke se avè m w ap jwenn l, mwen menm tou, m ap defilfare w grenn pa grenn, ou menm a tout akolik ou yo. Di fi a moutro depi l renmen nèg la sa vle di menm lè li menm li nan sak pa sa ebyen li prè ke pou l fè tout sa ki depan de li ebyen pou l kapab sove lavi nèg sa. Men podyab ou gentan pèdi nèg la ou pèdi l nèt nou pa janm konnen nan fen fim nan nan fen epizòd yo èske ebyen sa pa ta chanje men misye te di ebyen mwen bò w tout konsèy ki gen m pa ta dwe w di w sa men m oblije kanmenm. Nou ta pral jwenn Evens ki kontre ansanm avèk James ki vin lakay li ki ta pral pale l, ebyen se li menm ki rele James pou l di James konsa, mwen rele w jodi a antanke kouzen pou m kapab pale yon bagay an sekrè ansanm avèk ou. Sa vle di, mwen menm w ap gade la, Kelly mouri, ebyen Kelly, Bondye pete fyèl li nan men de pitit Bondye, sa vle di manchèt ou wè ki te nan men Kelly an, ebyen se menm manchèt sa ki nan men m jounen jodi an yo ban mwen pou m kapab touye w tou. Men antanke kouzen, mwen menm mwen pa wè mwen menm ki pral fè w mal, ki pral fè w abi sa. Ben m oblije rele w mwen di w sa. Sa ka rive m gendwa mouri jodi, m gendwa mouri demen. Men mwen ba w verite a. Paske nou te nan menm kay, mwen fè plizyè tantativ pou m te touye w, men Bondye li menm pa t livre w. Ebyen, jounen jodi a m oblije mete w alèz pou w kapab fè pridan anpil osinon kite zòn nan. Paske ou gen anpil konplo k ap fèt sou do w. Medjemsi menm ki t ap tande paske la a se vrèman kouzen l ki t ap pale ansanm avèk. Mta pral di Evens ti mèm poutèt kisa ou pa rele pastè enben pou kapab esplike tout sa ki pase yo petèt pou nou kapab priye pou ou pou kapab remèt Bondye lavi ou pa gen anyen ki enposib avèk Bondye men misye te fè konprann ke menm lè ou gon kay wap fè ou gon machin wap achte men depi ide a toujou la men sa ka rive nan lè pou fèl la se fè aksyon Ki enpòtan. Ebyen James ap al di pa gen anyen ki enposib depi ou antre legliz depi yo fin priye pou ou ke tout bagay kapab posib men misye fè konprann menm Landa li menm li wè lakay bòkò Steve sa vle di imedyatman li wè ebyen mad fi a lòt bò a sa vle di pa gen lòt solisyon ke li menm se maji li menm li pral fè pou ou sa vle di mwen konsyan ke relasyon an pa la ankò men m panse se maji l al fè pou ou. Men misye te di, mwen dakò ansanm avèk ou, sa vle di, kounye a kisa ou gen pou fè, se remèt Bondye lavi ou, sa vle di ou ka pran yon lòt direksyon, menm jan ou wè ou antre, ou di ou wè ou pa ka sòti an, ou ka sòti byen fasil, sa vle di se ou menm ki pou bay direksyon an, apre sa pou lòt moun priye pou ou, pou m ka priye pou ou, pou lòt moun kapab fè tout sa yo kapab fè pou ou, ebyen konsa nou menm tou n ap ka retire ou ke nan sa ke ou menm ou panse a, pa gen anyen ki difisil vre. Se konsa li ta pral di misye konsa, enben kanpe banm priye pou ou paske mwen wè ou bezwen pou kapab priye pou kèk bagay kapab chanje nan lavi ou. Men se konsa pandan l t ap priye ansanm avè li konsa, enben Evens li menm te gentan chanje, tout transfòmasyon yo te gentan fèt, enben li menm tou li rale men l nan men James, James te wè misye chanje, nwa espri a li menm ki gentan ap mache nan figi misye. Enben lè l t ap di o non de Jezi, Evens se zye lotbò, enben Even ti menm te gentan rale manchèt li enben se konsa James ti menm lage cha Bondye pa diw rete pou ba yo tiyo enben medam e mesye se konsa espri a li menm lap manipile misye misye pa konn kisa poul fè enben li vin paka fè anyen ankò sa vle di nou wè imedyatman yo pran Bondye ansanm avèk misye enben se konsa enben li lage cha sou bouzen an.